Bonjou, bonswa depan de lè nou pral gade videyo sa Jodi a nou vini e avèk yon nouvo videyo ki se kòman wap kapab rekipere WhatsApp ou lè yon moun pirate l E avan tou, nou pa bliye di w pou abone, pataje paske nou nap fè anpil efò pou nou pote yon pakèt bon ti videyo pou nou Pou nou kapab jere telefòn e WhatsApp ke nap itilize a paske souvan menaj yo konn konn pran kont WhatsApp nou, konn pirate l men nou menm nou pa rann kont sa nou pa konnen. Ebyen jodi a nou vini byen nòmal, byen rapid pou nou montre w lè yo pirate WhatsApp ou ki kote pou al rekipere WhatsApp sa. Ok. Nou prale byen rapid sou WhatsApp pou nan montre ou, eskize, ki bò e kòman wap kapab rekipere WhatsApp sa ki yo pirate a. Paske konnen gen pa kèt aplikasyon di yo a ki bay priorite pou yo pirate WhatsApp ou, ebyen se pou objektif sa jodi a nou vini pou nou montre ou Menm lè yon moun ta pirate WhatsApp ou menm wap depirate l otomatikman sou telefòn ou yon fason entelijan, yon fason pwofesyonèl. Nou prale byen rapid sou WhatsApp pa gen yon moun ki gen telefòn nan men ki pa gen aplikasyon sa nan men pou l ap itilize fè mesaj li pase ki se WhatsApp. Nou klike sou li sou WhatsApp. Ok, otomatikman nou rive la, wè 3 ti pwen ki anlè a. adwat lan. Nou bay klike sou li. Ok. Swiv byen. Ok. Twa ti pre ki anle a nou bay klike sou li. La byen rapid. Eskize nou retounen. Nou wè nou klike ladan la byen rapid, kote ki make WhatsApp web lan, nou bal klike sou li pou nal kontwole si gen moun ki pirate WhatsApp nou. Paske bagay yo la atè a la men si nou pa konnen, nou pap konnen, nou pap janm konnen. Se chèche pou nou chèche pou nou konnen. Se konsa nou menm nou pa dòmi, nou pèdi tan pou nou chèche tout enfòmasyon sa yo pou nou lage sou chanèl YouTube Philemon Robinson Info pou nou kapab itilize telefòn nou yon fason pwofesyonèl. Kote ki make WhatsApp Web lan, nou pral klike sou li pou n al kontwole kòman, kijan lè yon moun pirate WhatsApp nou pou nou rekipere WhatsApp nou an nòmalman. Nou klike sou li, sou WhatsApp, WhatsApp Web. Ok. Ou ap wè anlè a la, nan premye kote ou wè m ansèkle a, yo di m konsa, dènye aktivite, ojodi, a 3 zè edmi. Nan zòn Maipou gen yon moun ki te pirate WhatsApp mwen. Mwen menm m pral dekonekte konplètman piske moun sa te pirate WhatsApp mwen. Paske ta sanble son moun kap fè dezòd, mwen menm m pral dekonekte l konplètman nan yon fason pwofesyonèl. Paske moun nan li menm li pirate WhatsApp mwen, li gen yon dwa panse ke m pa konnen. Anba la kote ki di konsa dekoneksyon, nou bal dekonekte moun sa rapidman sou WhatsApp lan. Nou klike sou li. Wè kote ki di konsa dekoneksyon. Nou bal dekonekte moun sa rapidman. Paske moun nan li menm li fon dezod. Nou menm nou bal demontre ki dezod li fè a nou konnen. Sa k fè jodi a nou di konsa nan montre ou koman pou itilize telefon wan. De manya profesyonel. Nou klike sou li. Ok. Sa vle di otomatikman nou klike sou li. WhatsApp sa li menm li deja ok li deja dekonekte ansanm avèk moun sa ki pirate WhatsApp nou. Ok. Sa vle di se sa nou te pote pou nou kòm nouvo video jodi an. Mwen rete kwè ke nap konprann video a paske otomatikman yon moun pirate WhatsApp nou, depi nale kote ou wè mwen voye nou an, nal fè transaction sa, nap rekipere WhatsApp nou an ki te pirate. Ebyen se la nap met yon fen a video a. Nou la pou yon pwochèn video kap plis pwofesyonèl pou nou montre ou kòman pou itilize telefòn ou an de manyè pwofesyonèl pou kapab gen kontwòl tout moun k ap pirate e itilize telefòn telefòn wa nan men w san ke ou pa konnen. Tchaw tchaw, a la pwochèn.